Hey hey pitit ou ou pa konn sak bay ak kisa tout ton nan ta pral dejwe m nan hein bon ou menm ki la ou tou sanble on ti dejwe kounya la e tonton ou vle pou vin dejwe m oh.
Woy! Mèt Sunelo tounen ankò?
Kòman l te ye? Bon m poko fin travay avèk non pou m ale. Okipe direktè a k ap zòzò. Ok timoun, e m t ap pale nou de s an de vwayèl.
Mesye! Sa w gen avèk direktè a menm ki fè l rayi w konsa? Mwen m gentan byen renmen w wi Combo vezee. Adjee! Eee eee atansyon wi ou gentan kòmanse ap di w renmen l ou gentan kòmanse ap di w renmen l nèg la gen madanm wi papa nèg la gen madanm wi menm si l pa janm vle montre moun zaj li an men nèg la gen madanm. Eee kiko? Kite chizè sa silvouplè. Pa pale de sa ou pa bezyen pale de madanm mwen ann kite sa an mwen mwen dènyèman gon pil moun kap pede ekrim kap vin di mo wi madanm mwen lèd li sanble yon baka li sanble yon dyab e tèlman madanm mwen lèd ki fèm pat janm vle moutrel la yo resi wè madanm mwen Poutan papa ou gen pou e nan rèv yo revel wi. Sa w di m lan an? Ou gen pou e nan rèv yo wèl epi yap di yo yo wè madanm mwen wi. Ou wè jodi an bagay la pral grav wi. A monchè Maître Neel ou pa bezwen ap plenyen la monchè, poukisa wap plenyen la? Bon moun yo wè anba w, yo wèl yo wèl nèt. Yo wèl yo wèl nèt wi Maître Neel.
Pa okipe misye non enbeslin. Ann degaje nou timoun, ann kontinye travay paske Fok nou travay red red, byen rapid la anva ane lekol la gentan fène sou nou. Fèmen sou nou. Ok. Lèm fin fè leson S ant devwa L la avèk nou timoun, nou pral nan lot leson kap rele Kan de vèb se siv, le segond se men ak alen ti fi nif a.

Rete mesye, rete, pou jan m te gentan ap di m renmen pwovizè Zala, genlè direktè a gen rezon l te jaze mizè. Nan
nan, m pran w la. Mizè, kòmsi mwen menm lajan sa m peye lekòl la kòmsi s on ti komik ou ye ou menm oubyen yon komedyen. Mwen menm m pa p vin chita la menm m fon ane san m pa aprann anyen nan ranse nan mwen menm. Misye ou te met ale wi. Son desekilib mantal li ye. Humm gen on soumoun son enbeslin mesye ou apèn vin non lekòl premye jou epou gèt ap derespekte pwofesè konsa ou wè ou menm son timoun modi wap ye ou pap grandi non anverite ou pap grandi non ou pa gen okenn respè pou mwen antanke yon pwofesè oh epi pi mal la ankò wap fè twazyèm ane ou pa menm konn sak rele yon vwayèl. M se moun la m te ka ale la m fè direktè a al tounen w la nan premye ane w wi. Ou pa menm konn sa kon voye l wap derespekte m.
Premye pwofesè a, Se paske m konnen m pa konnen ki fè m vin lekòl pou m ka aprann wi. Men ou menm ki se pwofesè, ou vin la se pou aprann men w vin la Si m pa konn yon bagay, m poze kezi nòmal pou m mande w, ki sa k rele konsa e ou menm w ap ban m eksplikasyon. Ebyen m ap tande w wi pwofesè, ki sa ki vwayèl la silteplè? Pèp ayisyen nou pral kriye. An, ki sa ki vwayèl la? E, men talen enbesil, e pa de vwayèl nou t ap pale non. Sa w di m la a?
E de, e san de vwayèl m ap pale? Ket! De sa map pale a gen vwayèl ladan, fòm ta di w sak vwayèl la kanmenm wi. Nan! Bon ok, map reponn. E pa konnen m pa konnen l non. Men antanke yon pwofesè. Ajeyon. Ki sipèb entelijant. Manman! Mwen menm m toujou ap teste kapasite klas mwen. Pou m wè si gen timoun. ki gon ti kapasite, yon ti nivo anplis ke lòt. Se sa k fè, m ap poze kesyon an avèk klas la. Bon, kòm m wè pa gen lòt elèv, bon yo pa ka reponn. Kiko, èske w ka di m ki sa ki vwayèl la? Eklere, Ou bezwen pou m ka reponn ni pou w ka tou konnen l? Enhen, apa m pran w la? E, domaj pou, Elèv ki pi fò nan klas la l pa la. Jina alyas matmwazèl Gougèl. Dayè Jina li menm s on Gougèl li ye l konn tout bagay. Tann Jina vini l a reponn tande mèt Sonèl. Kouray! Kouray mon frè, kouray!
Kòmsi la elèv, ou vle fè m konprann ke mèt Sonèl pa menm konn sa k rele vwayèl la epi l ap mande w kisa k rele vwayèl la?
Bon ou menm ki ou menm ou pa konnenl ou pi gran ke mèt sonèl ou fè tanven ou te sipoze pi konnenl ke mèt sonèl wi ou te sipoze pi konnenl men kòm ou menm ou pa konnenl mèt sonèl pa konnenl nou 1 a 1 menm tenyen nou nan menm panye.
Enben, Zizé Gonzaa! Genlè Medzonel ta sipoze tounen lekòl wi.
Banm eksplike nou yon ti bagay timoun ke petèt nou pat janm konprann.